Zanmi yo kijan nou ye? Eske nou pa remake sè dènye tan atis nou yo pa resevwa apresyasyon ke yo ta sipoze resevwa a? Nou konn sak fè sa? Ebyen paske nou pa konnen ki kantite efò yo fè pou yo ba nou kalite bèl sèvis sa. Kèlkeswa nan nenpòt domèn ke atis la ap evolye, li gen yon pwosesis, li gen yon jan li kòmanse, li gen yon jan pou l fini. Nou pa okouran. Si nou te konnen, m si nou t ap ba yo love la, pa vre? Ebyen, se pou sa Tizè pote pou nou tout etap yo. Lè m di nou tout etap, tout etap. kote atis lan kòmanse ap reflechi ki jan l pral mete èv lan sou papye. Sa sa pral depann de ki atis li ye. Si se yon atis potri, ki jan l ap kòmanse. Men tout bagay lan kòmanse la. Enspirasyon an. Nou pa konnen. Nou pa konnen ke se yon travay ki difisil. Tizè ap vin di nou. Toujou la avèk nou. N ap envite anpil atis, paske chak, yo chak fè esperyans pa yo. Yo chak gon jan yo gen enspirasyon pa yo, yo chak gon jan yo akouche, yo delivre pou nou menm nou ka vin renmen sa y ap fè a. Enben mezanmi, lè yo fin fè kalite bèl èv sa a, lè yo vin esplike nou, Ki mizè yo pase? Paske yo pase mizè, se pou bagay ki fasil li ye non. Yo pase ti mizè yo pou yo vin remèt nou bèl bagay sa a ke nou renmen an. Ebyen nan tizè, n ap resevwa yon atis. Chak fwa nou resevwa yon atis, li menm l ap ba nou ki wout li te pase. Sa enteresan pa vre? Enben, swiv nou. Donk, se sa. Ofèt, se Junior Dorcens w ap fè yon chèk pou mwen. Men si se Junior Dos Sim ou rele m tout kote moun genwa pa wè de kiyès wap pale. M tèlman sansib pou non m, se Rigolo a pou w ta di, èske w konprann? E m pran yon desepsyon an Frans kote ke m ta pral antre nan panteyon nan yon gwo bagay ki tap fèt, moun ki envite m nan mete Junior Rigolo. Lè m pa ka prezante m a Junior Rigolo. Sepandan, yo te sipoze mete Junior Dorcin. M t ap ka prezante m, yo di m, men mesye, men je comprends pas, et votre nom se trouve pas sur la liste? Mais qu'est-ce que vous faites ici là? Sa vle di ke
Junior Rigolo a pa entènasyonal? Non, li pa, non, ou konn Lafrans lan se yon dènye bagay. Mesye a di, men degaj! M di ok y a pas de problème il dit Eta degaje hein. Quel est votre problème? Je peux vous aider. Votre nom n'est pas sur la liste. Dégage. Sepandan m bon rigolo a. Ou konprann? Donk se sa. Ok. Bon, m ta renmen pou w di nou, anfen di tout moun k ap gade yo la, ki ki lè sa kòmanse? Lide pou w vin fè emisyon, pou w vin yon prezantatè, pou w fè piblisite, kijan sa kòmanse? S on bèl kesyon.
M te Ap travay nan Bòdè Espasy kòm pòt pawòl. Bòdè Espasy te al nan kanpay René Préval. Men nan team nan te genyen nou 4, te gen Gérald, Junior Péry, Manager Thomas, mwen menm plis Don Kato, bon nou pat kontwole Kato. Men nan fè kanpay Préval, kan Préval vin bon men m te timoun m potko konprann, m pa fè yon goud. Nan fè eleksyon Jude Célestin. M di men si Jude Celestin pa bon kisa m pral fè? Gérald deja polisye, Junior gen boulanje, Thomas gen apateman kisa m pral fè? M di ok sa m gen an se just kominikasyon m te etidye a m pral fon cho. Mwen deplase nan lespri m de pyès ke m pa konn kisa yo vo. M pa konn kisa yo ka itil pou m al fon bagay m pa konn kisa l ap bay kòm rezilta. Epi m di pi lwen ke zye. Lè m start m kòmanse avè yon kamera ki te gen yon koulè gri. Donk, m pa ka esplike w ki mizè m pase avan m resi di tèt mwen m gen yon show, men sa m pral fè, men sa m pral fè. Mwen fè rale sa se pou m di w, ide a soti nan e si Jude Celestin pa prezidan, kisa m ap devni? Eske nèg sa yo pral sipòte m? Yo pa kouzen m, yo pa papa m, yo pa manman m, yo pa anyen pou mwen. Kisa m pral fè? Fòk nou fè yon bagay. Epi Bondye rale grenn pi lwen ke zye an 2012 li lage nan men m, epi depi lè a men mwen, epi m ap avanse, epi m jwenn yon pil zanmi sou wout mwen tou ki ban m konsèy, ki ede m, pami lèkèl Kenkenn se yonn ladan yo, ou konprann? E donk se konsa ide a vini, epi chak jou vini mwen swanye l, mwen aranje l, mwen aranje l, jiskaske gen yon kote l rive m di ok, li pa mal. E aprè 11 an map fè show a m pa janm di se show sa ki dis ki dat m konnen mwen k pi bon men m paka di paske kote production gen ti pwoblèm ou konprann kontni wi paske pat gen sa nan milieu an se sur ke map toujou gen moun ki pote atansyon a sa men ofèt nou goumen nou goumen nou goumen Men kote m soti an, li te difisil anpil, anpil, anpil, anpil pou m kreye non sa a, e s on non m pa vle pèdi, m ap mouri avè l, e si m ta gen yon natiralizasyon m pral fè, m ap met Rigolo ladan l. Eben, ban m, dènyèman ou fè yon cho avèk Dibango. Dibango, ok. E m panse cho sa a fè anpil tole. Wè, li fè yon karton.
Èske lide ke Dibango devwale nasyonalite l antre giymen te vini de ou, ou èske se li menm ki te apwoche w? Manager Dibango rele Sè Lindy, mwen byen avèk mari l k rele Mackenson Fabien. Mwen kontre avèk Sè Lindy epi l ap pale m de Dibango. Men, m, m, m pa konprann sa l t ap di m yo. Epi m kite l fin pale, l pale, l pale, l pale, epi l di, Rigolo, kijan w ka ede nou? M di, Ou vle konn kijan m ka ede nou? L di, Wi. M di, M ap fè w de pwopozisyon. Depi w aksepte yo, m ap ede w. M di 1 fò m al rankontre fanmi Dibango, papa, manman, sè, frè, tout moun li di pa gen pwoblèm. Nan kè m m kòmanse santi gon bagay ka fèt. M di dezyèmman entèvyou an pap fèt an fransè. Li di wè pa m di 1 m pa pral fè entèvyou an fransè mwen menm pou m fè pou m al pou m fè erè epi pou m pou m fè la yn paske m pa abitye fè entèvyou an fransè. M pa gen pwoblèm pale fransè men mennen yon entèvyou an fransè se on gwo bagay yon entèvyou prèske 90 minit. M di li dezyèmman m panse fòk nou libere Dibango de bagay sa a, bagay fransè, dis dat fò n mete timoun nan deyò pou l pran lari an. Epi yo dakò. Epi tout sa k te sipoze fèt li fèt. Epi m monte Mibalè, non m desann Ayiti m al jwenn moun yo Mibalè m rankontre avè yo. Mwen monte Tegzas m al pran Dibango epi m fè bagay la e si w ap byen gade w ap wè Son bèl entèvyou sèt men li bon pou Dibango anpil paske Dibango soti nan kote li te ye a o kesyon ben bon je vous connais pas eh vous dites la menna Dibango ap pale bon kreyòl Dibango pale kreyòl la bouda ouvè non men se pa mwen se Frankétienne ki di l se konsa pou pale kreyòl la pou kreyòl la Jan Franck Etienne toujou renmen di tan osi lontan nou pa pale kreyòl la bouda ouvè nou pap pale kreyòl dan griyen. Se pa se pa vre eskize mwen eskize mwen paske pale kreyòl pa oblije gon gon sèt gon son chwa de mo pale kreyòl la pa oblije de fason vilgè de fason trivyal ou gen dwa chwazi pa egzanp si w pral nan yon entèvyou ou pa pral parèt devan yon yon devan anplwayè a epi ou pwal pale avèk li konsa wap chwazi mo ke ou vle anplwaye yo donk ou pa pwal dil sa ou sot di a non men se la wi si ou pè dil ou pap pale kreyòl se pa kesyon de pè di se menm esplike ou gen langaj soutni epi gen langaj de ri. Non men tout lang tout lang gen l. Wi tout lang gen l. Enben se la m bezwen vin fè diferans lan avè w. Se pa paske ou pa pale langaj Dèryou an ke w pa pale kreyòl. Se pa paske ou pale langaj Soutni an tou ki fè w pa konnen sa yo egziste. Non nou pa konnen nou pa inyore ke l egziste. Se pa lè ou pale se pa lè w di lè ameriken di what the fuck. Wi nou p ap di sa non pli paske nou konnen ke pa tout kote ou ka di l. Nan, Dibango fin pale kreyòl nèt kounye a. Wi, Dibango fin pale kreyòl, misye soti nan sa k t ap mete sou tèt li tout restriksyon yo. Epi nan fen jounen an, ou santi se yon ti jèn ki pral tekove. Paske, vrèman Dibango konn tchaka, li konn bouyon, li konn pye bèf, li konn vodou, li konn legliz. Wi, bon, se yon Ayisyen tipik.
Men lè l t ap pale franse a, men pa bliye, se yon ti jèn ki te kreye pwòp kreno pa l pou l te met tèt li deyò. E mwen menm, m te di sa nan show an, si m te gen langaj misye a 17, 18 an, jodi a m te ka prezidan Etazini san m pa ameriken. Ou konprann? Ok. Poukisa yo toujou di ke Rigolo t son moun ki djòlè? Esplike nou poukisa. Bon, djòlè a, Se son sòt de marketing ke li ye. Ou konprann? Tankou mwen menm, an tan nòmal e an tan reyèl, m pa yon moun ki renmen fè djòlè. Si m avèk zanmi, m fè blag, tou sa. Men, m te vin reyalize yon bagay, Ayisyen renmen lè w ap di yo sa yo anvi tande. Donk m teste l m wè l mache m kenbe l nèt. M kenbe se kòmsi se yon nèg ki djòlè men ofèt si w fè yon tan bò kote m ou pap wè djòlè a vre. Ou konprann men kòm djòlè a m kite l pou lòt ti animatè, ti prezantatè k ap vini yo konnya se Mathuvu m ye. Ou konprann m chanje ba yo m upgrade ba yo ou konprann e Mathuvu epi nan jou k ap vini yo m ap just yon show off.
Èske w yon moun kòm egzanp? M te gen twa moun kòm egzanp. M te gen Julien Lepers, ki te konn fè kesyon pou yon chanpyon. M te renmen pèspikasite misye. Lè misye ap di w, Te loray, te loray, te loray! M te gen Valéry Numa pou jan misye pran rekil pou misye konprann pou l fè w konprann. Epi m te gen BS. Men nan fen jounen an m wè tou de twa moun sa yo, yo m ka modèl yo kounye a. E la a y ap di m jòlè a wi. Sa k fè w ka di sa? Paske mwen m la, m prale, m wè moun sa yo. Julien Lipes kanpe, Valery Numa se bagay antreprenè li ye, bagay otèl, BS Canada, chak moun sa yo konpa y ap fè, mwen m la. Anfèt, mwen konprann ke m te pran moun sa yo. M pran yo kòm modèl men gon kote m rive m pa ka gen yo kòm modèl ankò fò m fon lòt bagay fò m kreye Rigolo kounye a donk m fin kreye Rigolo a epi m just di moun sa yo mèsi pou sa yo te fè pou mwen kòm modèl epi kounye a vin swiv mwen tou paske mwen menm lè a rive
Èske n tande mezanmi? Yeah! Ayy! Ou pa fouti di m ou pa t kontan! Atis la depoze pa vre? Li ba w tout cheminman l. Li di w tout sa l fè pou l rive kote l ye jodi a, pa vre? Enben, nou gen lòt toujou wi. Chaje lòt k ap vini. Chaje k ap vin di nou ki jan yo fè, kòman yo te pase pou rive ba w sa w ou menm ou renmen an. Kontinye suiv nou.
Sa kap fèt sa kap fèt. Depi w renmen Prentice konnen w s on tizè. Mwen menm m branche l paske l reprezante atis yo, bon tout lòt pèsonaj yo tou, pozitivman. E yo pa vin pran frem. Mwen menm m branche deja. Kilè w gen la?